Zanmim yo kòman nou ye? M pa gen vwa pou m chante, m pa ka chante. Jodi a la a, m vin avèk yon videyo pou nou. Videyo jodi a la, nou pral pale de pwodui mone. Nou pral pale spesyalman de pwodui skincare yo. Donk, te m fèmen mizik sa a. Nou menm, nou pa gen lontan, nou rantre nan mone. Nou rantre avèk yon Gam pwodwi, pou pale de yon pwodwi fò fè eksperyans avèk pwodwi an, fòk ou itilize pwodwi an, m pa ka fòk ou itilize l pou pale yon moun de li, dayè tout moun pa gen menm po, tout moun pa gen menm po, donk mwen menm mwen itilize pwodwi sa yo, mwen wè kòman li travay pou mwen, li travay, paske Ou ka tap sèvi avèk yon pwodwi. Mwen menm mwen pat gen yon pwodwi mwen tap sèvi avèl deja. Mwen ka leve, mwen lave figi m, mwen pran yon moso lalwa oubyen m pran yon kawòt, kèlkeswa fwi ki lakay mwen, mwen jis pase l nan vizaj mwen. Sakrifis pou w al fè pou po w, ou menm ki gen yon po. Ou gen dwa ap fè makiyaj chak jou, ou gen dwa achte pwodwi chak jou, ou wè ou pa jwenn rezilta, Sa yo, ou mèt achte yo. Ou mèt achte yo, ou ap jwenn rezilta. E se si lè w jwenn rezilta, ou jwenn li nèt ale. Paske, se pou yon pwodui ou ou pral achte l la, ou pral mete l yon kote. Ou wè lè w ap sèvi avèk pwodui Monét, ou santi w fyè. Ou santi w fyè. Tankou ou gen dwa ap sèvi avèk yon pwodui la, mari w oubyen madanm ou, wi cheri, anm, Sant pwodwi sa pa bon sou ou non tann lèm pa la pa metel le swa tann lèm pa la pou metel donk mpa renmen sant lan ou wè nan moned pa gen sa nan moned pa gen sa pwodwi yo day lèw metel sou ou pa menm pran sant li donk se pwodwi san pou san natirèl donk nou pap pale twòp nou pral lave vizaj nou avèk pwodwi an pwodwi skin care lan li 5 5 pwodwi men mwen menm mwen pral itilize 4 Mwen pral di nou poukisa mwen itilize kat la. Donk, ann ale ansanm avè m pou n al wè kòman nou itilize pwodui Moned. Pase pwodui Moned, ou pa itilize l nenpòt jan. Donk, ann ale ansanm avè m pou n al wè kòman nou itilize pwodui Moned. Ok zanmi m yo, kounye a la, nou prale dòmi. Men avan nou dòmi. Kit nou te benyen, kit nou pa benyen, nou toujou ap pase pwodwi Monat. Donk, ou menm ki poko fè eksperyans avèk pwodwi sa, mwen konseye ou vin fè eksperyans la. Wè? 3, 4, 5. Donk. Mwen pral lave vizaj mwen. M pa pral lave vizaj mwen nan kamera. Mwen pral lave vizaj mwen. Apre sa, pou n tounen. Gade vizaj mwen byen. M gon ti bouton la. Nou pa bezwen pè pou li. Mwen pral lave vizaj mwen. Apre sa, lè m tounen, nou pral wè. Ki sa premye pwodwi an fè. Sa se Bibalance. Nou pral wè kòman li aji. Ok. Gade. Gade. Dezyèm pwodwi an. Mab li fè videyo a long me zanmi. Sa son esans. Sa sanble yon glas. Lè fini.

Ou fè sa douseman, douseman, oh my God, douseman. Ou pa pral fatige kò ou pou fè sa. Sa se dezyèm nan. Ou fini, ou bouche. Mezanmi, gade. Bon, ou pase lòt. Twazyèm nan, sa mwen tire sa pou malè. Sa. Sa se sak fè ou pa janm granmoun nan. Depi ou mete l, ou vin jèn an menm tan. Sa se twazyèm nan. Mwen menm se paske m tap gade efikasite pwodwi an. ki fèm sèvi avèk tout pandan 2 semèn mwen map fèl la jodi an fèm 2 semèn ohh bon m respekte pwodwi sa wè ou konnen se bay se yon pwodwi kap redwi sou laj ou vizaj ou te gen lap ba yon vizaj ti bebe. Lè wap pase l ou pa redi. Gade. Gade mezanmi. Men katriyèm nan. Bi balans krim. Mone telman respekte kliyan. Li mete sa. Li mete yon kiyè pou pran l. Mwen men m pa nan pran nan avèk kiyè. Paske mwen pa vle gaspiye pwodi mone. Ou wè pwodi mone ou pa bezwen anpil. Ou pa bezwen anpil pou sèvi. Nenpòt ti kras bon pou ou. Ou pase l tout anba kou ou. Ou pase l nan zòrèy ou, dè zòrèy ou, paske Gade. Waww. Waww. Senkyèm nan. Mwen pa sèvi avèl. Se pa pou anyen mwen pa sèvi avèl. Sa son e smous. zye mous. A vle di anba zye w la. Ou konn wè gen moun ki gen on gwo pòch la. On gwo sak. Pafwa, moun nan pa dòmi. Li pou ou jis pou on ti kal. Menm jan ou te wè m te pou on ti kal nan krèm nan sa li twòp menm ou jis pou on ti kal. Ou pase li la. Ou pase l. Ou griye anba la. Ou pase l. Kounya la ou fini men mwen menm menm debouche m poko debouche l paske anba zye m pa gen sèn donk mwen pa debouche l ou menm ki anba zye w nwa tankou gen moun nan anba zye a la nwa vizaj moun nan gen dwa byen bèl men la nwa nwa li gon pòch la li gon sak la ou ka toujou itilize l men mwen m pa itilize l paske m konnen pwodwi monet ou pa sèvi avè l nenpòt kòman. ou pa gaspiye l an gwo se 5 pwodwi sa yo se konsa mwen itilize l chak jou le maten sitou le maten gade lè m pa menm pa m pa pase tout le maten m jis pran bibalens m pran sa le maten baton chokola m fini depi wè m fini m pran la riyan la koup mezanmi m yo m panse nou te enjoy ti videyo sa a. Nou te pran tan nou pou n gade l, mwen di nou mèsi. Ou menm ki pral antre nan Monet, mwen di w mèsi. Monet ap tann ou. L ap tann ou, menm jan w wè. Li ka fè cheve w bèl, li ka fè po w bèl, li ka vann ou pwodui wellness, li ka ba w biznis tou. Monet ap tann ou pou w antre nan biznis pa w la. Yon biznis. Ou pa bezwen depanse anpil kòb pou li. Yon biznis, ou ba yon ti kras money, yo akonpanye w, yo ba w website, yo ba w tout bagay. Donk, a 199 dola, ou ka fè pati biznis sa. E se si, lè w fè pati biznis sa, ou pap regrèt, pa di konsa, oh, biznis online, m bezwen lang, m bezwen sesi, m konn bezwen konn pale sesi, m. Non cheri, wè nan bonèt, kèlkeswa lang ou konn pale a, welcome. Donk, zanmi m, pa rete tann, pa rete tann! Sa t gen nan Monet la, fòk ou antre pou konprann li. Fòk ou antre pou w wè sa k ap pase anndan konpayi sa a. Donk, cheri, ki sa w ap tann? M panse, apre w fin gade videyo sa a, kounye a la a, w ap rele m, w ap inbox mwen, w ap text mwen, kèlkeswa jan ou vle rele m, ou mèt rele m, m ap fè w antre nan biznis lan. A 199 dola, ou fri! Ou fri, ou pa pral nan pòs ofis, ou pa pral bezwen enprente lakay ou, ou pa pral bezwen anyen, jis 199 dola. On sèl bagay depi ou legal. Gade video sa bay yon like. Kòmante, patajel ba yon zanmi, pou zanmi sa fè pati biznis la. Pa rete chita, pa rete chita, mone tap tann ou. Ok? Mèsi, na wè pou yon lòt video parèy.